Bonjou, bonswa, sa depan de lè wap gade videyo a Map di mèsi avèk tout moun ki te enkyete yo pou mwen Ki tap ekri m, ki tap mande eske yo libere m, ki sak pase Koman yo ka banm èd, koman yo ka pote èd yo ban mwen Nan ki fason yo ka ede m Mwen remèsye nou pou sa tou Sa fèm plezi anpil, mèsi avèk fanatik fidèl yo tou. Moun ki pa konprann sa kap pase a pa joure rete an silans swiv pito. Se sèl sa m te ka di. Moun ki pou gen moun ki gen pou konprann ap konprann. Moun ki ka konprann ap konprann sa m di a. Depi o paravan Jean Désir Maslin ki se pdg Café Creole TV a li te bay mwen a Widiana fon spot pou li pou yon festival kap fèt la Gonaive 27 jiyè. Festival la ap fèt nou fè yon spot pou li. Kounya la li tou di a, m ap fè yon casting pou yon pwojè nou pral travay ansanm k ap sou chanèl Café Creole TV a. M ap bay ou menm ak Alezo jere casting nan. M di anbe pa gen pwoblèm. Sa m fè, pdg a pale avè m. M lwe lokal. M regle tout bagay pou casting nan. Mwen a Widiana nou vin gen yon ti malentendu. Kounya la m di l konsa, piga li vin nan casting nan. Li menm li di l ap vini, m di Widiana pa vini. M pale avèk pdg a, pdg a di bon. M di misye, swa Widiana jere casting nan, swa m jere l. Li di a. E ou menm m konnen kalezo piga pito m baw jere casting nan pito m baw jerel wap wè menm pale m paka pale kòmsi m santi tout kòm kraze depi depi yè m pa santi m byen tou m pa pòte m byen li di pito m baw jerel paske se ou menm m konnen m di a be si map jerel widiana pap la. Widiana rele li di Widiana ah kite kalezo jere casting nan mwen avèw ap fè yon lòt dil kite kalezo jere sa li di non an de jel pap bay vag sesi sela li di yon pakèt bagay li di m tande kalezo di pigam vin nan casting nan e jeremi m sòti m pa konn pè moun sesi sela yon pakèt bagay lap di mwen m pa okipel. Gen lòt moun m di kon lè lap lèm lèl tout lè la li ki di Niki a m di Niki di Widiana pa vini m wè silvouplè li vini pandan l vini m mande pou l ale nap pale e rete m rete m on plof krache vole nan vizaj mwen manzè krache nan vizaj mwen pa gen gason ki la ki ta kòm si on fanm krache nan vizaj li san l pa fè fanm nan anyen. pou yo ta gade sa konsa. Gen yon pakèt moun k ap rele m, k ap di m pa t dwe goumen avèk Widiana, menm ke l krache nan vizaj mwen, m te dwe vire do m ale. Mete nou nan plas la. Avan nou di m te dwe vire do m ale, mete nou nan plas la. Gen yon pakèt moun k ap menm di, oh, si m te kòmsi antre nan relasyon a Widiana depi lè m te kite prank nan, sa pa tap fèt gen moun kap di e akoz de sa m vin bwè dlo bòbòt e akoz de sa sesi fin fèt bagay sa te gentan kloz gen plizyè moun te gentan pale nou te vle kloz li Widiana menm nan tire kòl nan moutre moun li pa pè moun nan moutre kòm se Jérémie l sòti a vle di e Jérémie sèlman ki gen dyab e Jérémie ki kòm si yo ka tiye moun e Jérémie yo ka fè tout bagay. Se vre, chemen dyab la e pa yon sèl moun ki konnen l. Chemen dyab la ouvè pou tout moun. Ou vle ale, w ale. Men, Widiana, sa m ap di w, m ap di w, bon, ou gen dwa wè e nan dènye vizaj w ap krache tou. Ou gen dwa wè kòmsi w pral jwenn yon lòt moun tou pou w krache nan vizaj li. Ou gen dwa wè se dènye moun w ap rive sou li. Ou gen dwa wè m pa ka fè w anyen tou. Konsa wè m ka fè w, konsa wè m pa ka fè w men Bon, m pap pale, sa m t ap di a m pap di l ankò Pandan manzè fin krache nan vizaj mwen, m reyaji sou li, m tire kou sou li Pandan m tire kou sou li a, men m toujou, m pat vle, m pat vle sa rive tou Rive lwen, rive twò lwen M wè plizyè moun ki la, mwen m panse m menm ki kòm si m ap fè ti bagay E gason m ye, m pa ka vin mete feblès mwen, montre feblès mwen la Kounya la, m panse lòt moun yo ap separe, y ap kenbe, y ap stop sa, moun yo e filme, y ap filme. Men m egrèt m pa t kraze mezi telefòn ki t ap filme yo. Moun yo e filme, y ap filme, e zen y ap bay, e goumen y ap bay, m pa di anyen. Sèlman, sa k nan kè yanm, e sèl kouto k konnen. Manit rive lakay mwen m tou fatige Wap wè m kouche e talè a m leve la Wap wè m leve m toujou a menm rad la Tèlman sa baye nan kò m m pa menm benyen m pa benyen menm tèlman sa boulvèse m Lè sa pase polisye yo vini goumen yo pran m y al avè m. Pandan yal avèm, yo rive, m rive nan komisarya, aprè, aprè yon inèdtan edmi, m wè, yo kòm, yo wè nan yo, moun yo te konn nan ki zòn yo pran m, yo te konn nan ki, nan ki komisarya yo pral avèm, paske, nan, selon zòn yo pran w nan, selon kote yo pran w nan, tout gen moun ki tou konnen ki bò yo pral avè w. Pdg Café Creole la te parèt avèk. kèk grenn moun ki te nan, ki te ret nan zòn, ayisyen ki te ret nan zòn kote casting nan ap fèt, deja te pale ansanm avè yo, te di men kote ap mennen misye, men kote ap mennen deja, vini nou konn kòman sendomeng fonksyone, depi ou gen kòb, ou pa ka bloke, kòm si e pa tout bagay ki tap fèt. Yo esplike moun yo sa ki te pase a, pou lè polisye yo gade videyo a, yo wè e Widiana ki. Krache nan vizaj mwen avan polis yo pale avè nou Polis yo te menm mande kòm si pou yo al dè manzè menm e mwen k di bay vag Bay vag Mwen gen yon sipriz ki pi gwo toujou Bay vag Sèlman E kounya m wè kòman ayisyen ye Pou dat m ap fè feyton Dat m ap fè video fany yo pa janm sikile yo konsa. e kan goumen an yo sikile yo. Gade yon feyton m fè, Le trésor du démon. Pa menm gen, pa menm gen 50 moun ki gade, 50 mil moun ki gade l. Li sou chanèl m an. Depi yo wè e zen, tout klike. Ayisyen an menm e zen l bezwen menm li pap sipòte w nan anyen e sèl nasyon kap di w konsa fè yon bagay poukisa poukisa nou pa fè yon bagay pou n pote konsèy pou lajenès pou n pote konsèy nan yon videyo nan yon bagay ou fè l menm moun kap di sa yo pap menm gade l menm. Ayisyen renmen bèl mèvèy. Nou fèt nan yon ti nasyon k renmen bèl mèvèy. Yo pa janm prè pou yo sipòte w nan sa k fèt ki bon e nan sa k pa bon an yo pral gade w. Aprè m fin, aprè m fin rive lakay mwen, gen moun ki t ap ekri m, yo pa t ka tande m. M te tou, sa te tèlman. boulvèse m, m te tèlman ap panse m tou moute kabann m dòmi e talè a m leve m leve talè a mwen dòmi kounye a m tou m tou fè video sa m antre nan machin nan m fè video sa sèlman Widiana pou se bouk wi nan sendomeng wi ou nan sendomeng ou pa menm gen viza menm ou pa menm gen viza. M antre nan peyi a m pa antre menm jan avè w. M pa antre menm jan avè w. Imigrasyon m ap lage nan kò w. M konn kiyès. W ap wè lè polis sote menm zye pa m di w poze w. M konn kiyès m ap lage nan kò w. M konn kay ou m ap annik menm ke m ta peye. M ap pran imigrasyon. M al lakay ou pou m fè yo pimpe w Ayiti. Lèm fin fè yon pim po ayiti pou ka jwenn nazo grann ou ayiti. M tande wap pale o sesi sela wap voye nèg sou do pyem wap tcheke komsi bandi isi pou voye w sou pyem m deja fè plent pou ou. Kelkeswa moun ki ta grafonyenm nan sendomeng ou nan cho. M deja komsi m deja m deja fè plent pou ou. Nan komisarya ou te pranm nan m te tou deja pale pote plent pou ou. Kelkeswa moun. Ki ta manyen m nan sendomeng. Mwen map mache nan sendomeng je fèmen. Menm gen m ke l pat ou menm. Gen m ke l te ou menm. Ou te gentan fè m fè pwomès. Yo kòmandè wè tout video kote w di se ou kote w ap di w ap pale w ap bay w ap di y ap tradwi pou yo. E m yo menm met pase genyen tou. M menm fè yo met pase genyen. Afè pou m pa fè pim pou Ayiti a e bliye sa. E pa dyèl ou mande, ou pa di sa pap fini konsa. Afè pou m fè, mwen renmen lè yo met Widiana Ayiti, map fini ak tout bagay. Moun kap ekri m kap di m sa bay sa vag, m pap bay sa vag. M pap bay sa vag. On fanm li krache nan vizaj ou, li krache nan vizaj ou, li fè ou al kòm yo arete ou, pou ou kòm si e sanm gen pou m ta kite sa pase konsa, pou m ta bay sa vag konsa. M pap bay sa vag. E kounya tou m ap wè kòmsi ki jan de zanmi m te genyen. Niki m te panse k ap sipòte m. Li pa menm ekri m menm pou l di m e es kòman w ye, ki jan w santi w. Li pa menm ekri l menm. E dan m te wè l t ap griyen nan videyo. Tout fay ki yo, m wè m wè e Widiana ya Niki m wè e Widiana lapiye. Sèlman, pwofite nan malè zanmi nou pou n lage videyo sou YouTube pou nou ka gen abòne, pou nou ka gen view. Profite. Profite. Pa gen problem. Selman m konn konn konn. Yo te toujou ap rakonte m yon istwa. Yon neg ki. Ki ale. Ki a ki pran yon bagay nan yon jaden yon lot. La lave l. Depi e zanmi l ki te manje nan nan nan nan nan sa l te vole nan jaden an tout mouri. Tout moun. Moun k ap apiye Widiana k ap prepare plan a Widiana yo. Fe atansyon selman. Fè atansyon lè yap pimpe widiana ayiti pou nou pou nou pa pou nou pa pou nou pa al ayiti tou lè map fè yo pimpe widiana ayiti nou bondye fè nou konnen imigrasyon e bote lap bote moun isi widiana widiana widiana pa gen viza Ou antre isi, ou konn kòman ou te antre isi, wap vin, wap vin ouvè kò ou, ou panse ou an afè ou ye. Wap vin ouvè kò ou. Mwen menm kap fè ou pim pou Ayiti. Map fè menm, map mennen imigrasyon lakay ou menm menm. E ou te mèt pa, ou mèt te mèt kite lakay ou pa gen kote ou ye nan Sendomeng, m pap konnen. Pa gen kote ou ye nan Sendomeng ou pap konnen. Nan yon lye tounaj ou, nan yon lye tounaj kote wap fè tounaj, m gen dwa menm mennen yo la, m fè yo pimpo, m fè yo pimpo Ayiti. M pap gade sa konsa. Sa pap rete konsa. Ou pa di, ou pa di ou fèk kare, ou fèk kare, ou fèk kare atake m. Ou pa di ou fèk kare atake m. Menm moun gen Pa gen problem M pap di anyen map fè ankò lè yon lòt bagay rive w pou yo pa di e mwen menm sèl sa m pwomèt ou map fè yo depòte w map fè yo voye w ayiti map fè yo voye w ayiti sèl sa m pwomèt ou men ou pa bezwen menm met espwa kòmsi kalezo pral kalezo pral tranpe dwèt li nan san poul pral bay. Gen twòp moun, gen twòp moun kòmsi ki ka jere sa. Depi e, depi e sak pa bon ap fè. Ayiti chaje bandi, Ayiti chaje bandi, chaje moun. Yo pou, yo fò al Ayiti pou yo al men kidnap pou al baw, jwenn moun pou k baw kèk bon sabò. E Ayiti ale. E m pa, map priye Bondye an gras, menm kote ou met prent pou yo Ayiti, la ou pap ka al nan avyon ou pa menm gen. Ou pa menm gen bagay. Ou pap ka kòmsi gentan sove. E imigrasyon kap annik pou al lage w sou fontyè. Depi w sou fontyè pou nèg kwadè pou kè yo tou kidnape w. Ou pa moun. Kòmsi w pa jan w reyaji a ou pa reyaji tankou moun. Ou pa moun. Ou fin planifye yon bagay avè m. Tout bagay planifye. Tout lè bagay lage kòmsi w pa bay pwoblèm e kounye a w vin debòde. Ou vin moutre grand san w lè moun ap pale kòmsi w vin moutre sa fòmal epi sa pa fòmal vre. Ou fin prepare yon bagay avè m. Wap kòm si nou fin fon bagay kounye a ou vin vire bagay ou vin banm bwè dlo m pa di anyen kounye a la ou vin ou vin fè arete m ou vin fè arete m ou krache nan vizaj mwen pa gen pwoblèm Dèmièks menm e zen l te vin pran m megrèt kalòt la pat pou Dèmièks megrèt kalòt la pat pou w e wap jwenn yon kalòt kanmenm ou menm Dèmièks e zen w vin fè afè w pa afè w pa kòmanse al pran bon bagay yo afè w pa al pran bon bagay m fè yo. Pataje yo tou. Afè nou pral pran bon bagay m fè yo pataje yo tou. E zen nap pataje, goumen nap pataje, e sa yo nap pataje. Sa vle di e sa yo nou wè avantaj nou ladan yo. Moun kap di m konsa, moun kap di an pote yon bon imaj yo, men al gade nan sa m te fè ansyen yo. Al gade yon feyton m gen sou chanèl mwen, sou chanèl Kalezo Kologèt la, ki se Le Trésor du Démon. Moun yo pa menm gade l menm. E pi nap di. Moun yo pa fè sak bon yap vann yap vann vye imaj bon m pa di esa nap vann men bon lè bon imaj yo lage nou pa gade yo nou pa okipe yo men e zen e zen esak fè medya yo ap bay yo de medya yo konnen e zen nou renmen men widiana ou gen bagay nan menw. Ou gen bagay nan men w, ou gen bagay nan men w. M pap di w anyen. Ou gen bagay nan men w. Pa gen pwoblèm. Menm peye m ap peye imigrasyon pou yo vin pran w. Menm peye m ap peye imigrasyon pou yo vin pran w. Ou mèt ou mèt pouse bourik ou. Ou mèt fè sa w vle. Ou mèt ouvè kò w. Ou mèt pouse kò w. Tout plan la. Pa gen anyen w ka fè. Sa k fè m di l. Sa k fè m di w m ap fè yo depòte w. Pa gen anyen w ka fè la. E ou menm menm yon demand viza ou ta bay fè pou ou kounye ou ta voye paspò ale ou fè viza pou ou kounye ou poko ap jwenn li. Ou poko ap jwenn li. E lè yo vin dèyè w la tou, m ap la. M ap fè videyo. M ap fè videyo, m ap fè foto, m lage, m lage pou pou yo lage menm. M ap fè videyo, m ap fè kote y ap minote w. E pandan y ap minote w la, m ap fout tou pwofite ba w kèk kalòt tou. M ap tou pwofite ba w kèk kalòt tou. M ap peye, menm peye m ap peye imigrasyon pou yo vin pran w lakay ou a. A e derespektan map fè w respekte moun. E sou dènye moun wap rive. Genlè w panse, genlè w panse lòt moun ou konn ap ba yo, ou konn ap pouse kò w avè yo a, genlè w panse lòt moun sa yo. M pa gen pwoblèm, ou banm, ou banm, ou banm kou, ou krache nan vizaj mwen, ou fè m al nan prizon. Premye fwa m viv, m fè kòm si m viv yon, yon, yon, yon bagay konsa. Pou la premye fwa. Ou fèm al nan prizon, ou fè nèg m pa menm pale espagnol menm nèg ap radote nan zòrèy mwen, ap radote nan zòrèy mwen kote yo metem nan gen do bagay, bon chans pou mwen m te gon ti monnen nan pòch mwen. Si e pa sa nèg ki te anndan bay yo te metem nan. Nèg ki anndan baay yo te gentan mete m nan. Nèg sa yo t ap tire kou sou mwen. Yo t ap gentan tire kou sou mwen. Bon chans pou mwen, m te gen yon ti monnen nan men m. Yo pa gentan fè m anyen. Yo pa gentan fè m anyen. Ou te panse m t ap al rete nan prizon. Ebyen m lage. Yo pa kenbe m tande. Menm dezèdtan m pa fè anndan. Ou panse m t ap al rete nan prizon. Ou t ap al ouvè kò w deyò a. Ebyen ou pral ouvè kò w Ayiti. Ou pral ouvè kò w Ayiti pou yo kidnape w Ayiti pou bandi men ben w a kalòt. Ou konnen lè yo kidnape fanm yo sa yo fè avè yo. Ou konn sa yo fè avè yo biyè ayiti map fè yo voye yo. Yap voye yo ayiti. Kounya la ou pral pouse ou pral pouse dèyè yo ayiti tande. Ou pral pouse dèyè yo ayiti. Moun ki tap enkyete yo pou mwen yo mwen la mwen pa gen anyen. Mwen libere. Mwen di nou mèsi anpil. E m di sa ankò moun ki pa konprann sa kap pase a. Pa di betiz. Chache konprann li byen. Pa di betiz. Chache konprann li byen. Wè kiyès ki gen tò, wè kiyès ki gen rezon. Chache konprann li byen. Nou tout te sa. Alè gen moun ki tap kap pale ki tap fè pi mal. Gen moun ki tap fè pi mal kap pale ki tap fè pi mal. Ebyen. Widiana map rive sou ou. M pap di w anyen, w ap wè m pa nan pwomèt anyen. Sèl sa m konnen m pwomèt ou, m di map fè yo depòte w, map fè imigrasyon bote w, map fè y al avè w Ayiti, e sèl sa m pwomèt ou. E sèl sa m pwomèt ou, m jire sou vi m map fè l. Ou wè m te jire l depi w te vin nan kasting nan, m tap nan diskisyon avè w, a tout sa m pat vle nan diskisyon avè w, ou krache nan vizaj mwen, men m ba w, kou m ba w yo, m ba w pou de bon. M baw kalòt la pou debon m frap ou atè pou debon. Fò ou pa ka dim ou pa santi doulè nan sentiw.